Bonjou bonswa tout zanmim ki pral tande mesaj sa. Mwen mwen tout grenn ayisyen ap pale de imigran. Sa kap rele grenn ayisyen parey a yo son imigran yo. Banm di nou bagay tout moun kap viv nan peyi Etazini. Kit wap vini ou poko vini. Tout moun kap vini nan Etazini se imigran yo. Kit ou te gen grenn kat, ou te sitwayen ameriken, ou toujou imigran. Kit ou te sou tè a, ou toujou imigran. Mwen jwe lè m te lekòl, lè ameriken, blak ameriken ap ranse ansanm avè m, di m tounen bak nan peyi m, ou konn sa m konn reponn yo? M konn di, Atleast mwen gen peyi pou m ale, men nou menm nou pa gen peyi pou n ale. Si endyen vle mete nou deyò, nou pa gen kote nou prale, men m gen peyi ke m prale. Yon sèl moun ki pa imigran nan peyi etazini paske se sèl endyen sèlman paske ou wè aktyèlman kounya menm endyen pa peye pa peye tax kòm kamera di konsa li endyen li jomeken m pa kwè kamera peye tax nan peyi a ok m pa kwè li peye tax nan peyi a so nou menm kap pale de imigran mal kap rele pwòp on grenn ayisyen pa yo imigran tout moun kap viv nan peyi a prèske tout se imigran yo ye Ok yon sèl moun ki pa imigran nan peyi a se sèl endyen sèlman fò nou konprann sa mesye dam pa imilye yon grenn ayisyen payan nou yon grenn ayisyen ki vin nan peyi a di bondye mèsi pou li e premyèman map di nou yon bagay mwen nou tout anpil nan nou nap pale de nap pale de Joe Biden premyèman Joe Biden son moun ki pa renmen nwa. Garanti Joe Biden pa renmen nwa. Joe Biden don't like black people. Ok? So, sou Joe Biden, Joe Biden te di pou peyi Dayiti te antre anba lanmè refase. Ok? Pou Ayiti pa janm anyen nan lavi. M pa vle moun ap vin pale m de Joe Biden. E m preske pa vle moun pale m de demokrat. Aktyèlman la se sou demokrat prezidan mouri an Ayiti. Se sou prezidan Joe Biden yo asasinen Jovenel Moise. Se sou li yo tchwey. Yo pa janm ka vle, ou wè, ou wè yo vle, ou wè yo vle nou konnen pou nou jwenn jistis prezidan Jovenel? No! Tout grenn ayisyen kap viv nan etazini m pa di m pa di nou ni pou trump ni pou demokrat men yon sèl bagay map di nou demokrat maltrete ayiti demokrat kraze ayiti demokrat fini avèk ayiti demokrat gen plis krim sou demokrat aktyèlman kounya la kap fèt. Plis mizè nan peyi dayiti sou demokrat sou prezidan Joe Biden e se sou prezidan Joe Biden yo tchwe prezidan Jovenel Moise ya al pran li lakay li yo asasine li lakay li m pa konn ki moun ki nan konplo sa yo ki moun ki pa nan konplo sa yo sèl Bondye k konnen men m chonje prezidan Jovenel Moise te vote kont ameriken Pou Venezuela m pa konnen m pa manman m pa papa m jan m di l ya. So m sispèk depi lè sa a beng yo te gentan gon dosye pou prezidan an. Sou prezidan Trump peyi Dayiti pat konsa. Sou repibliken peyi dayiti pa janm mal eta sa ayiti vin mal kounya la gen anpil ayisyen kap pale de Joe Biden se akoz de pwogram nan men Joe Biden pa renmen nwa Joe Biden pa renmen ayiti Joe Biden pa renmen grenn nwa Joe Biden pa renmen grenn ayisyen epi premyèman map di nou se pa Joe Biden ki te vin avèk pwogram nan Se neg la koman w rele la lon sekirite kisa menm nan marakes ou marakes la se li t vin avey pase son kiben l ye epi kounye a li vin chwazi 3 peyi Venezuela te gentan nan program nan depi nan mwad oktob kounye a li vin pran 3 peyi li kounye a pou li add kounye li paret devan Joe Biden li di met 3 peyi vin add nan program nan epi Joe Biden siyen li. Se pa Joe Biden ki vin pran program nan e Joe Biden pa tap janm pran Haiti met nan program nan. Bay Joe Biden pa renmen Ayiti. Li te mande pou Ayiti pou lanmè te efase Ayiti. Yon moun ki vle vote demokrat ou ka vote demokrat. Ou ka vote Trump. Men tout grenn Ayisyen kap viv nan peyi Etazini ki ka vote. Si nou vote demokrat nou menm ki vle tou. Men si nou vote repibliken an verite Ayiti ka gen yon lòt chanjman. Si repibliken vin pran pouvwa a an verite Ayiti ka vin gen yon lòt chanjman. Tout tan se demokrat ki sou pouvwa la Ayiti pap janm gen chanjman. Mèsi bokou map retounen sou yon lòt video ankò. Bye. Banm di yon dènye pawòl ankò. Chonje byen! Joe Biden te vle chanje lekòl timoun nwa avèk timoun blan. Joe Biden pa t vle timoun blan lekòl menm kote avèk timoun nwa. Li te di pou li te kapab pwoteje fanmi y paske tout moun nwa se django, se kriminèl nou ye. So, chonje sa byen. Si nou pa t konn sa, m fè nou chonje sa jodi a. Mèsi ankò.